di, Meyè fason ou ka predi kòman avni w ye, pral ye, se lè ou menm ou kreye l. Nou pral eseye travay pou n konprann kòman kreye yon meyè avni epi kreye e sove avni nou. Poukisa nou di sove? Paske gen anpil moun k ap goumen vre men k ap peri paske Li ekri ke pèp la peri pa mank de konesans, konesans finansyè se youn ladan yo. Nou pral pale de kèk prensip de baz ke w dwe konprann jodi a e w dwe aji sou yo, sa vle di pran de desizyon jodi a menm pou w di m vle kreye yon avni ki diferan. W ap poze tèt ou kesyon de kòman moun nan anviwònman w ap viv. Gen moun ki pran desizyon paske l di, A! Sa m wè la a, nan djòb ke m ye a, gen nan nès ki la, m pa pran l an kè pèsonèl, men se eksperyans avèk kèk lòt enfimyè ke m pale, oubyen ki nan konpanyi nou an, ki bay temwanyaj yo. Li di, Lè m wè yon enfimyè ki gen ventan anplis mwen, oubyen kenzan anplis mwen, ki toujou ap fè dè zè siplemantè menm jan avè m, m wè m pap ka fè 10, 15 an ap fè sa ankò, m vle kèlke choz de diferan, kèlke choz de mye. Epi l di, e m aprann, si yon bagay dwe chanje, fòk gen kèk bagay ki chanje. E premye bagay ki pou chanje a se mwen. Epi yo deside fè de chanjman, epi yo vin aprann kòman pou yo kreye avni sa a ke n ap pale de li. An nou kòmanse tousuit pou n pale de kèk prensip de baz ki pral ede nou konstwi fondasyon finansyè. Premyèman, an nou fè fas avèk reyalite ke w ap viv la. Se pa pou fè w pè, men w ap dakò avè m, anpil moun k ap viv ke se Ozetazini Damerik oubyen nan Kanada, twouve yo nan youn nan sitiyasyon sa yo. De defi ke y ap fè fas avè yo, defi finansye tankou, yo pa byen konnen kòman yo konstwi yon bidjè, paske anpil moun w ap pale avè yo toujou gen difikilte pa rapò avèk afè lajan. E ou ta di, men, Anpil nan nou nou kite peyi nou, nou vin an Amerik pou yon meyè vi, paske se le rèv ameriken, le pli gran peyi, antre parantèz, ki bay opòtinite, epi n ap wè, poukisa tout moun sa yo gen difikilte pa rapò a lajan? yo pa byen konprann oubyen yo pa konnen kòman kreye yon bidjè, yo pa gen objektif tou, objektif finansye, tankou pou di nan pwochen 12 mwa yo, a kou tèm, a mwayen tèm ou a lon tèm, yo pa gen kontwòl depans yo. Pafwa yo depanse kòb yo pa gen, pou enpresyone moun yo pa konnen. Paske yo gen yon presyon, ke se swa piblisite medya oubyen anviwònman zanmi, eksetera, yo jis ale avèk flo a. Yo pa gen fon pou ijans, sa vle yon rezèv si gon kouri, e toujou gen kouri, menm si w prepare tout bagay klè, yon bagay ap toujou pase, e l rive nan pi move moman. Ou ka imajine, sou chak 10 moun ou kwaze Ozetazini Damerik, nan yon gwo peyi, Gen 4 ladan yo sèlman ki ka fè fas a ijans de 500 dola. Moun k ap travay, nou pa pale de timoun, ki gen yon 500 dola nan yon bakòp si gen yon kouri, yon vit machin kase oubyen yon depans medikal. Yo di sou chak 3 moun ki chita yon kote Ozetazini, si se pa ou, ou gade agoch ou oubyen ou gade adwat ou, gen youn ladan yo depi gen yon pwoblèm maladi, l ap tou fè fayit. Sa k rele tout bagay ka pèdi, kay sezi, machin pèdi, eksetera, epi pral gen de konsekans, divòs, ka de swisid, eksetera, tout sa pwoblèm lajan. Yo akimile dèt, ki ogmante sou yo, pil pa pil, yo peye enterè, sou pakèt dèt, epi yo pa twò konnen kòman yo ka pran kontwòl sitiyasyon finansyè, ni yo pa enterese tou. Kounye a yo vin twouve yo nan yon kafou ki m pa ka fè devan, m pa ka fè dèyè epi m jis kanpe la. Sa nou rele the rat race, sa vle di m kouri m tounen, m kouri m tounen m menm kote a. Men konsekans Sa yo gen koz. Se koz ki bay konsekans. Alò koz yo se de movèz abitid epi de trè movèz desizyon, de desizyon pov, de desizyon san valè, jan m te di talè a, pafwa nou achte bagay ke nou pa bezwen jis pou nou enpresyone moun nou pa konnen. Tandiske gen yon ti gwoup moun, yon ti minorite, ki oke finansyèman. Yo gen yon sèl avantaj anplis nou, oubyen majorite moun. Yo konprann sistèm lan, yo konprann finans pèsonèl, epi yo travay, yo kreye yon fondasyon. Kisa yo konprann? Yo konprann kou enterè, yo konprann taks, yo konprann kòman kòb travay, yo konn fòmil pou yo kreye richès la. Alò, reyalite chak jou nou dwe fè fas avè yo, anpil nan nou ki la jodi a, genyen k ap rive nan laj santan, genyen k ap depase katreven a katrevendis. Se yon bèl bagay, tankou menm nan Labib yo di, Afin que tu vives heureux sur la terre, pou w viv lontan se yon benediksyon. Mentnan, An nou di ke ou beni, ou viv ere, e lontan, men w malere, alò, vin gen yon pwoblèm. Si m pran retrèt, m pa gen ase kòb pou m viv, m ap viv jis avèk ti kenn bwat spageti bouyi, diri blan oubyen pen a manba, pa gen okenn enterè pou w viv lontan. Reyalite a, nou pral fè fas avè l. Jodi a, nou di, Moun fè mwens pitit kounye a, gen de sitiyasyon, de paran selibatè, gen pwoblèm sante, yon seri de maladi nouvo. M pa konnen si e mwen k pa t konnen, men 20, 25 an de sa, m pa t konn anpil moun ki gen demans, Alzheimer, maladi si, maladi sa, ki pral egzije de Aranjman an pou swa gon moun toujou prezan, de ajisteman k pou fèt nan kay, de depans, de pwoblèm mobilite, entèl randikape paske laj eksetera, oubyen pwoblèm lajan pou long vi ke n pral genyen an, Oubyen ti gwoup ki ok, ki gen lajan, ki pa fè pitit yo konfyans, si m mouri m kite sa, demen l ap disparèt paske misye pa konprann finans, m pa wè kòman m pral transfere byen m avèk pitit mwen oubyen pitit pitit ki ankò la yo. Kounya vin gen yon bezwen pou de desizyon fèt. Mwen menm avè w jodi a nou gen yon sèl responsablite. Kòman pou nou pa twò okipe nan premye mwatye vi nou ou nan 30 a 40 an jodi a, 40 a 50 an jodi a la, ou nan premye pati vi yo, nan premye mwati a, kòman pou nou kòmanse prepare yon fondasyon ki pou ban nou yon meyè demen. M te di ou, si ou vle yon meyè demen, se Abraham Lincoln, m sonje jodi a, kounye a, ki di, si ou vle yon meyè demen, se ou pou prepare l. So you can design your life the way you want it to. Kòman m pral prepare vi m jan m vle l pou demen an. Men malerezman anpil moun twò okipe paske yo gen 2, 3 djòb, yo pa gen tan pou yo pran kontwòl vi yo pou prepare pou demen. Alò, ou menm ki gen chans ki la jodi a, sa vle di ou vle yon bagay ki diferan, ou vle preparasyon sa a, nou pral pale ou de kòman ou kreye yon fondasyon pou rive ateri nan avni sa a ke ou merite a. Premye bagay, nou dwe etabli dè objektif. Pa jis di m ta renmen oubyen I will try. Etabli des objectifs epi aji, pran aksyon pou nou atenn objektif sa yo. Kreye yon fondasyon finansyè se yon strikti, menm jan avèk lè w ap bati yon kay, nou dwe kòmanse anba rive anlè. Avan menm ou kreye fondasyon sa a, ou dwe konprann, gen yon etid ki pou fèt pou konprann kòman finans pèsonèl fonksyone. Ou pa pral yon ekspè nan finans, ni yon doktè nan ekonomi, men ou dwe konprann kòman lajan travay. Epi, ou pral konstwi yon fondasyon. Si ou byen konprann kòman lajan travay, ou pa pral di, a, m bezwen envesti, envesti pou m fè kòb demen, m vle milyonè, m pral achte bitcoin oubyen m pral achte dis dat, epi Demen ankò, m rele w, ou disparèt paske ou fè twòp defisi, kòb ou pèdi, eksetera. Men w pral konstwi yon baz ki chita sou estrikti sa kòw ap gad devan w lan. M bezwen pwoteksyon dabò. Pwoteksyon se kisa? M bezwen de plan pou sizanka. Sizanka maladi, sizanka aksidan, sizanka envalidite, sizanka m ta mouri jodi a. Kòman demen ap ye? Sa vle di m bezwen de plan ki mitije risk ki ka rive a. Jesyon de risk avèk asirans. Asirans vi pou si m mouri, asirans kont maladi, asire byen m pwoteje aktif mwen, epi asirans si w gen dèt tou pou pwoteje byen yo pou l pa tonbe sou tèt fanmi w. Nou bezwen yon plan pou jesyon dèt. Jesyon dèt, Plis tan m fè nan dèt, se plis enterè m ap peye. Plis enterè m ap peye, se mwens kòb m ap genyen pou mwen demen. M bezwen gen yon estrateji pou m elimine dèt lepli souvan. Pifò moun m rankontre, yo pa gen kontwòl dèt yo. Ke l gen 2 kat de kredi, 3 kat de kredi, yon mògej, prè machin, liy de kredi, prè etidye, eksetera. Si w mande l konbyen pousantaj enterè sa ye? Hum, m pa konnen. Nan konbyen tan w ap fin peye? M pa konnen. Konbyen w peye pou sa? M pa konnen. Bon, m bay 200, m bay 500. Nou bezwen yon plan, strateji, sou papye ki di ok, n ap fè sa, n ap fè sa, epi men nan konbyen tan n ka fini, epi w pral sezi w wè, olye de 30 an a 40 an nan dèt, 12, 15 an pita, ou ka libere. Nou bezwen yon plan ki genyen yon sòm ki sere pou ijans. 3 a pwochen si mwa yo, si gen yon kouri, menm si m ta gen pwoblèm maladi oubyen yon manm fanmi an malad, mouri, m ka kontinye avanse. Lè kovid rive an 2020, anpil moun pèdi djòb yo, anpil konpanyi fèmen, anpil moun te nan tchòbòl. Bon, leta vin ba yon kout men epi ba yo kèk kòb ke anpil nan nou ap peye kounye a, men, Si sa pa fèt, kòman mwen menm m ap ka responsab pou m ale de lavan? Ou konn tande tout moun panike epi ou ka oke finansyèman? Avèk yon fondasyon finansyè n ap rive la. Epi ou bezwen envesti pou kòb fè pitit pou ou, kòb repwodui. Lè w te gen 10 mil li vin gen 20 mil, li fè yon pitit. 20 mil vin 40 mil, s on lòt pitit. Kòman m ka pwodui, kreye richès? Pa gen anyen de mal nan vle rich, kreye richès. Si w deja yon bon moun, plis kòb ou genyen, plis moun w ap ede. Gen moun ki di, a, lajan se rasin mal. M pa janm wè sa ekri okenn kote. Si w gen lanmou lajan, plis ke tout lòt bagay, plis ke moun, ou gon pwoblèm. Lè sa a ou ka fè mal paske ou ka fè nenpòt bagay pou fè lajan. Men, si w renmen lajan pou yon bòn koz, ou mèt jwenn avèk nou, anplis ke nou pral fè anpil lajan nan konpayi sa a epi n ap aprann ede plis moun, epi pwofite de yon vi ke ou menm tou ou merite. Alò, nan estrikti Fondasyon Finansyè a, li di konsa, Chak moun gon kote yo ta dwe ye. Petèt ou gen kesyon pa rapò a sitiyasyon ou. Mande, Èske m gen ase pwoteksyon, ase asirans? Pwen detèwogasyon Èske m gon plan pou m soti nan dèt? Non oubyen pwen detèwogasyon Èske m gon fon dijans disponib? Pwen detèwogasyon oubyen Èske envestisman m yo ap travay pou mwen? Pwen detèwogasyon Alò, Nou gon ide nou ba ou ase senp, nou di w, si w vle travay pou chanje sa, ou kòmanse ak yon fondasyon ki di omwen ou dwe gen 10 swa revni anyèl ou an asirans. Si yon bagay rive, ou gen pitit, ou gen moun ki depann de ou, ou gen paran ki depann de ou, y ap ka fè tranzisyon an nan 10 pwochèn ane yo pou ranplase revni w lan k ap pran swen fanmi an pandan w ap travay jodi a. Answit, Nan konbyen tan map rive a zero dèt? Eskem gen fon dijans? Silvouplè mute pou mwen. Wap gen eskem gen ase fon dijans pou pwochen 6 mwa yo? Answit eske envestisman m eske envestisman m ap travay pou mwen pou Èske investisman ap travay pou mwen pou fè pitit pou double e nan konbyen tan sa ap fèt? Now, si m ap travay byen, tout afè m ok, m gen yon bon fondasyon an plas. San fondasyon sa a, nou di, menm si nou bati yon kay, l ap pase menm jan avèk 2010 an Ayiti, tranbleman de tè ap kraze l. Nan finans nou tou nou bezwen yon bon fondasyon. Alò, nou pral kreye fondasyon sa. Gen yon imaj ase senp ki ka ede w konprann. Paske gen moun ki di, wi, men m gen twòp responsablite, bil pou m peye, fò m pran swen fanmi an, m pa ka pa bay pou timoun yo manje, m pa ka pa fè dis, m pa ka pa fè dat. Kounye a, m bezwen konprann, pandan m ap pran swen fanmi an jodi a, se responsablite m, si moun pou lekòl, bay manje, bay kay, si gen maladi fòk li depanse etc. Achte rad, tout sa ki nesesite. An menm tan, m dwe kòmanse prepare demen an. Paske lè m rive nan yon sèten laj, m pap pran swen timoun ankò, fòm ka pran swen tèt mwen, paske m a la retrèt, gon nesesite pou m gen ase kòb, paske m ka viv pi lontan. E yo di w lè w viv lontan, Lè w gen kòb la menm ou viv lontan paske fò w gen bwè kòb la, fò w gen tan pou bwè kòb la. Nan ide senp, ou ka gen 2 fòmil sa yo. Youn se kòman m bezwen konnen ki metòd pou m konn konbyen asirans ki ka ranplase salè oubyen tout revni k ap antre kounye an pou pran swen fanmi an. An ka m ta mouri twò bonè, m ankò gen responsablite, M ka itilize metòd daim pou m pa kite dèt sou kont moun, pou m ranplase revni m pou pwochen 10 ane yo, si m gen yon balans sou ipotèk fò mòtgej la peye, epi konbyen kòb pitit mwen ap bezwen pou yo al lekòl. Inivèsite koute chè, anpil moun abandone oubyen tonbe nan prè oubyen bliye rèv yo paske youn nan paran yo te mouri, ni gwo plan antre nan tèl gwo lekòl, aprann tèl bagay la vin disparèt paske I can't afford it. Men menm si w ta mouri jodi a, responsablite pou pitit ou al nan inivèsite 12, 15 an apre a, li toujou responsablite pa w. Oh, paran m pa t fè sa pou mwen. Good! So this is why ou dwe fè l ou menm paske ou dwe fè diferan. Nou ap viv nan yon meyè tan. Aktyèlman, gen moun ki a diplòm k ap chache djòb klin. Imajine w 15 an pli ta pitit ou pa al lekòl ditou. Si w gentan gen anpil kòb, pa bezwen kyete w pou afè pitit ou al nan inivèsite, y ap jere kòb la, y ap bwè kòb yo. Men, si nou poko gen kòb, e pou nou di, m pa t gen yon, m pa t soti nan yon fanmi rich, yon fanmi rich dwe soti de mwen. Si w dakò a sa, ou di, m pral travay pou m kreye yon legasi, yon eritaj ki diferan de sa m te eritye a. Answit, Men pou m pran swen tèt mwen, gen yon fòmil ki ede m konn kòman m kreye richès. Yo di lajan pa sot sou pye bwa, m ap travay fò, fò m met kòb de kote, fò m met kòb de kote pou m kreye richès. Alò, kòb sa m ap envesti, m ap mete de kote a, kòman l ap ka ede m kreye yon plan pou demen pou m oke. Alò, m pral kontinye envesti pou lajan, fè lajan, epi pou lè m rive nan yon sèten laj, pou m gen ase kòb ki pou pran swen m. Nou pral kontinye travay pou nou pran swen koub sa, koub X la. Lè n pale de plan, strateji pou soti nan dèt, Gen youn nan atelye ki fèt yo, yo fèt chak jou, ke se swa an angle ou byen an panyòl. An franse, se sitou le dimanche ou byen an kreyòl ke nou fè nan aswè kon sa. Imedyatman n fini a sa, n ap tou ba w atelye byen rapid. Ou ka jwenn strateji pou anpeche dèt kontwole vi w. oubyen fè enpak sou avni w. Sitiyasyon sa a w ap gade devan w lan, se yon sitwayen, yon fanmi, li te gen yon ipotèk, li gen yon prè sou kay la, li gen prè machin, plizyè kat de kredi, ni Master Card, ni Visa Card, ni this and ni that, total 400 mil dola dèt. Li ta pral fè 30 an, plis 1 mwa, ap peye dèt ak enterè, enterè konpoze akimile. Ajoute sou laj ou jodi a 30 an, Pou di, si w gen karantan, m ap gen swasanndizan lè m ap nan dèt ankò. Ok, m gen de twa moun ki nan ventèn la. Ou di, ok, se pa grav, m ap fin peye a senkanntwa, senkannkatran. Men, pandan trantan an, ou esklavaj dèt sa yo, enterè ap akimile, e pa jwèt afè. Mentnan, si w ka itilize yon strateji ke nou moutre w, sa rele debt roll up, se yon fason, jis yon 100 dola de plis, olye de chak mwa ke n ajoute sou sa l t ap peye a, minimum payment, minimum payment, nou ajoute epi n atake debt yo youn apre lòt, 17 an pli ta, moun sa a libere de debt. Kounye an chak mwa l gon ekstra a prèske 3 mil dola. Menm si m pran retrèt, m ka plizoumwen ok. Paske m gon ekstra 3 mil dola ki ret nan men m ke m pa dwe bank oubyen enstitisyon finansyè, mortgage etc. Alò sa ou ka aprann li plis nan workshop la yo detaye la avè w yo ba w zouti yo etc. Kounye an, gen de lòt konsèp ke w dwe konprann tankou efè enterè konpoze sou lajan w. Règ de 72, se yon fòmil ki ase senp, ke lè mesye, youn nan nèg ki vrèman entèlijan, gade bagay sa, misye di sa se tankou youn nan mirak ki egziste. Si w byen konprann li, w ap benefisye de li. Si w pa konprann li, w ap peye pou moun ki konprann nan. Règ 72 di, konbyen kòb mwen ka genyen, pa egzanp, konbyen tan kòb mwen pral pran pou l double. Si m fè 6 pou san enterè, 72 m pral divize l pa 6, li di chak 12 an, kòb mwen genyen ap double. Kounye a, kesyon w pral poze tèt ou, kòb ou gen nan bank lan, k ap fè 1 pou san, konbyen tan l ap fè pou l double? Fasil, 72 divize pa 1, 72 an. Ajoute 72 an sou laj ou kounye an pou di, Se jis lè m gen san konbyen tan, sa m gen la a l ap double. Like, when we talk about winning the money game, pou n reyisi nan jwèt sa a, pou n genyen, si se te yon jwèt, Afè lajan e bagay serye, men e pa yon jwèt. Men si l te yon jwèt, nou di anpil nan nou ap pèdi nan jwèt la. Paske nou pa konprann règ jwèt la, nou pa konprann langaj jwèt la. Gen nan nou la ki konn jwe domino, nou konprann règ yo, 5 al nan 5, 4 al nan 4, epi ou pa kole mi, ou ka jwe pou genyen. Si n ap jwe Pi gwo pi gra, m ap retire gwo pwen yo nan men m. Men si w pa konprann règ jwèt la, e ou k ap toujou pèdi. Enben nan lajan, si w pa konprann règ lajan, e ou k ap toujou pèdi. Alò, 72 divize pa 6 di 12, chak 12 an, kòb m te gen ap double. Si m te gen 10 mil, 12 an plita m vin gen 20 mil. Yon lòt 12 an ankò, m vin gen 40 mil. Yon lòt 12 an ankò, l vin 80 mil. Sa vle di nan pwochen 36 an sa yo, sa vle di yon moun ki gen sèlman 30 an la, ou pral nan retrèt nan 36 an. Eske 80 mil dola sifi pou retrèt ou? Eske apre 1 an e demi, apre 2 zan ou pap razè ankò? Pou retounen al chache travay? Ou di jwèt sa, li pa sifi mwen, m dwe fè kèk choz de diferan. Kèlke choz de diferan, e si m gen yon meyè to de rantman, meyè to de enterè, sa vle di konbyen kòb Kob mwen ap fè, pitit la ap fè nan kote m envesti a. Si l fè 8 pousan, chak 9 an, 72 divize pa 8. Ok, m gen le doub de premye fwa a, men eske 160 mil dola sifi pou pran retrèt? Gen moun ki pa konprann sa, men konbyen kob ou depanse chak ane, Petèt sa ka bo dezan oubyen mwens epi w al chache djòb ankò. Oubyen ou dwe envesti plis. Ou dwe gen meyè to deterè. Si m fè di pousan, chak setan, 7 pwen 2 ane, l ap double. Setan plita, setan plita, kounye a m vin genyen yon ti pe plis ke 300 mil. Epi ou poze tèt ou kesyon, jis 2 pousan de plis, kòb la gen yon double. E si m fè 12 pousan? Men gen nan nou, se si ou pral di, o, pa gen okenn kote ou ka fè 10 pousan an, paske m poko janm wè l. Se pa paske ou pa wè l ki fè l pa egziste. Si bank lan pa ba ou l, e pa paske l pa egziste. Li egziste. Kounye a, èske ou konn kote pou al pran l? Y ap toujou fè kò sote, wi, gen risk, eksetera, ou pa vle pèdi kòb ou, nèspa? An n mete l la, n ap ba w 1 pousan, 1 pwen senkant menm, se yon boto, 2 pousan, epi Ou blije tann 100 tan, 80 zan pou kòb ou double, ou pa janm genyen. Yon egzanp nou montre w, si w fè 5 pousan sèlman, pi fò fwa yo, kote w envesti kòb la, si e labank, yon kont chèk, yon kont saving, oubyen mutual fund, ou fè 5 pousan, ou apral peye yon bagay yo rele taks, enpo. Ou konn kòman ame ka fonksyone, ou fè kòb, ou peye taks. Ou depanse kòb la. Nenpòt sa w pral achte yo di w 99 dola, 99 plus tax. Oh, l gen tan 22 dola, pou ki sa 22 dola? Ou te di m 99, ou 19. 19 dola is plus tax. Ou te di 100 dola epi lè w gade w wè 114. Pou ki sa 114? Se plus tax. Kounye an, taks sa a retire nan sa w sot fè a, paske w fè 5 pousan, ou vin peye taks la ou rete 103. Enflasyon, ke nou sipoze anviwon 3 pousan anyèl, ki plis kounye a, fè ou retounen menm kote a. Tout bagay ap ogmante, epi kòb ou pa ogmante. Men ou byen konprann ke 5 pousan pa ede ou vre. Moun yo di fò m fè kèk chòz de diferan. Fè kèk chòz de diferan vle di gen yon meyè to de randman. Ou bezwen konn ki bò? Jwenn ak moun ki te envite w la, di, Montre m kòman m ka fè plis kòb epi kòman envestisman m ka ban m plis enterè. Nou pral mete yon egzanp, si w fè ant 8 a 10 pousan, pa egzanp, ou deside envesti 10 pousan nan sa w fè chak mwa, chak pèy, Si yo peye w pa semèn, ou di chak semèn m ap retire 10 pousan nan sa. Chak 2 semèn menm jan. Egzanp nou gen devan nou an se yon moun ki fè gen 60 mil dola antre nan men l apre taks, se yon moun ki fè yon ti kal de 100 mil dola, epi l di nan 5 mil dola m fè chak mwa a, m ap met 10 pousan de kote, sa vle di 500. Oh, m pa ka sere 500 dola pa mwa a paske m gen anpil bil. Dis, men w depanse 17 dola pa jou nan bagay ke w pa bezwen, achte yon pizza nan nesesè, achte yon boutèy diven pou granmesi, etc. M renmen ti diven, m renmen ti pizza, men map di w, èske w bezwen yon bon retrèt? Èske w bezwen lajan lè w rive nan laj ki nesesè pou pran swen tèt ou? Si w bezwen sa, nou bezwen un petit peu de discipline, efò, epi n ka envesti Sa a, pandan 30 pwochèn ane yo, lè w pral rive nan retrèt, si w fè sèlman 8 pousan pa ane, ou gen prèske 750 mil dola. M garanti w sa poko sifi pou retrèt non, men ou better off de prèske 95 pousan moun ki nan menm djòb avè w ki gen menm 100 mil dola. Si w fè 10 pousan, chak ane ou gen ti pe plis de 1 pwen 1 milyon dola paske jis 500 dola ede w kreye 1 milyon dola. Eske n ka vin milyonè? Eske n ka kreye richès? Wi n kapab, men sa pran disiplin, sa pran yon planifikasyon, sa pran yon dezi pou fè kèk chòz de diferan. Alò, ou menm ki la aswè a, m swete w pran yon desizyon pou fè kèk chòz de diferan epi n travay ansanm pou kreye yon demen miyò. Yon bagay rele enflasyon, nou tout konnen l, nou rele l yon tueur silencieux. Paske w pa wè l, li pa tache. Nou konprann taks la paske lè yo di w 100 dola plis taks, ou wè plus tax, men yo pa di w 100 dola plus tax plus inflation. Se lè w achte bagay la ou wè pri a, m te achte l ane pase li te 100, men kounye a yo di w 103. Si w poze kesyon yo di w e konsa sa ye. Ann pran egzanp, on kay ou te achte nan lèzane 70 se te 23 mil dola, nan ane 90, 123 mil. Epi jodi a, si w pa gen 700 dola, 600 mil dola, ou pa ka achte kay sa. Galon gaz, moun Etazini m yo, 36 santim on galon gaz te vann. M te dwe achte plizyè tank sere.

Men salè mwayen ki te 9 mil dola an 90 28 mil jodi a 65. Kounye a, ki sa w ka obsève? Bagay yo ogmante 10 fwa, 20 fwa pli. Men salè a, li pi lan pou l ogmante paske li pa K-chop, li pa K-pop. Kounye a, kòman mwen menm mwen ka mwen ka fonksyone? Fò m gen envestisman pou fè kòb mwen fè kòb. Paske tout bagay ap vin pi chè, m pa ka travay 24 trè pa jou, fò m gen kòb k ap travay pou kreye richès pou m ka omwen viv oke, gen yon vi ke ou merite. Alò, Si w se youn nan moun ki kwè m pa fini pou m jis travay, pase mizè, peye bil, nou pral fè kèk chòz de diferan. 1 n ap aprann kòman fè plis kòb pou envesti plis, men kòman depanse mwens kòb nan sa ki pa nesesè. Si w te gen 100 dola 5 an de sa, jodi a 100 dola w la 5 an pli ta vo sèlman 86 dola. Paske sa akoz de enflasyon bagay yo kontinye ogmante. Sa w achte 100 dola jodi a nan 5 an w achte l 116 dola. 10 an pli ta pi rèd toujou. 134, 10 an pli ta, 15 an pli ta, 20 an pli ta se preske mwatye kòb ou a. Paske bagay yo preske double. Now, kòman pou m soti nan sèk sa? fò kòb mwen fè pitit, fò m travay. Paske jodi a si w ka viv a 4 mil dola pa mwa, nan 20 tan w ap bezwen 7 mil 224 pou achte menm pwodwi jodi a jan w viv a 4 mil dola. E anpil nan nou, nou pa menm ka viv a 4 mil dola. Sa vle di n ap bezwen plis kòb toujou pou nou ok. Gon bagay m sot mansyone l talè a rele enpo, taks. Se sa tonton Sam pran sou ou a. Sa yo fè, yo pran prèske depi ou fè kòb, li di banm pam ladan l, gen yon pati ladan l. E si nou di m bezwen envesti kòb mwen pou l fè kòb, li fè kòb, yo genyen ladan l tou. Paske yo pran kòb ou a, yo fè l tounen kòb pa yo. Zafè moun Etazini yo rele the IRS they take your money they make it theirs so kòman ou pral konprann m envesti 500 dola chak mwa jan m di w la a epi ou rive nan laj ou pran retrèt epi ou di w gen 1,1 milyon epi leta di w non mwatye pou mwen ladan l. That's insane! Men pa di tonton Sam sa paske bon l pa tonton m vre. M bezwen konnen kote m ap envesti lè kòb mwen an fè pitit pou m pa nan peye taks. Malerezman e pa tout moun ki konnen paske pi fò moun i la pandan nan nou gen kòb sere nan yon kont chèk. Nou gen kòb nan yon kont saving. Nou achte CD. Bon Etazini yo nan GIC. Moun Kanada yo. Nou envesti nan stock, oubyen fon komen de plasman, fon mityèl. Tout sa yo, depi ou gentan fè 50 pyas, 50 dola sèlman, fò ou peye taks ladan l. Y ap voye yon resi ba ou pou deklare taks. Oubyen gen ou pral peye taks la pita. men kòmsi m preto li men m pa fè w kado l. M sonje gen granmoun konn di w sa. Kounye a, pi ta, ou pa konn konbyen yo pral fè w peye, anpil fwa, li pa vrèman nan avantaj ou. Men gen de opsyon kote ke m ka envesti kòb mwen, lè kòb mwen fè kòb, m vin gen kòb, m vin gran nèg ke m pa dwe peye taks. Nèg yo e sa yo fè yo menm, yo vin rich, yo di rich yo vin pi rich, paske yo konn sekrè sa a. Li pa sekrè men map patajel avèw men eske w prè pou aplikel? Si w konn kòman taks ka enpaktew ou ka pran desizyon pou fè bagay yo diferan pou konstwi avni sa ke nap pale de li a. Ou dwe byen konprann kòman taks fonksyone sou lajan w. Reyalite, chak lè w pral envesti on dola, oubyen yon gout dlo. Ou dwe ka reponn 4 kesyon sa yo pou di, Eske kòb sa a ap grandi pou l reponn a bezwen m, pou l bit enflasyon an, pou m pa nan peye enpo sou li? Lè m bezwen l, m ka pran l tax free? Si w di yes, ou gen yon bon repons. Ou kontinye, ou poze, Eske kòb sa tou l ap an sekirite? M travay di pou m fè mil dola sa a. Si m envesti l nan plan sa w di m lan, eske l p ap disparèt? Paske gen yon pakèt moun, petèt nan gen nan nou la, ki pran nan kou nan 2020, 2021, 2022, antre nan tèl bagay, ti, tèl konpanyi, dis, epi, anpil nèg anba kòd kounye an, paske yo kreye de sistèm pou vòlè kòb moun. Men, eske m pral envesti nan bagay sa pou disparèt Nèg disparèt, lajan m disparèt oubyen ap pran afè de konpani ki gen plis ke syèk k ap envesti avèk de sistèm de sekirite ase fò ke leta sipèvize l konnen ou gen 10 kliyan ki gen 1000 dola la a ou gen bakòp ou gen rezèv pou reponn a bezwen kliyan ok m ka envesti nan konpani sa m sot fèk pale w de enpo a taks èske kote m met kòb sa a m ap oblije peye taks sou li oubyen m ka pran kòb mwen san taks. Fòw ka di wi tou. Epi eske kòb sa pwoteje? Paske m pa konnen, si m gon pwoblèm sante, maladi, long term care need, oubyen envalidite, oubyen si m ta mouri tou. M ap envesti kòb pou fanmi m demen gen yon meyè avni, m ap kreye yon bon fondasyon pou kreye richès pou fanmi m. Men si yon bagay rive, eske kòb sa ap jis tou disparèt oubyen èske l ap ka kontinye reponn a bezwen fanmi m? Lè w ka di yes, yes, yes, wi a tou lè kat kesyon sa yo, konnen w gen yon bon plan. Alò, djòb nou se ede w reponn avèk plan sa. Bezwen w, ou dwe genyen yon fondasyon finansyè ki ede w prepare avni. Malerezman, e pa tout moun ki gen aksè a edikasyon sa, e sak fè gen ladan yo ki konprann vre, ki bezwen retrèt, ki bezwen, nan pral viv lontan, bezwen asirans, bezwen redwi taks, men le fèt ke yo pa genyen aksè a workshop sa yo, ou byen prezantasyon sa yo, yo tou melanje, epi nan konfizyon, Tout kòb yo gaspiye, yo pa janm rive gen yon plan. Ou ka wè vizaj misye fristre nan premye sitiyasyon sa a. Pa gen youn nan nou ki ta renmen nan kondisyon sa a. Pèsòn. Right? Ou gen posiblite pou konstwi yon fondasyon finansyè tankou jenòm sa a apati de edikasyon finansyè ke nou pataje avè w Pou w pran aksyon 1, 2, 3, epi step by step ou konnen kote n prale epi n ap kreye yon demen, n ap kreye yon avni pou ou, pou pitit ou, pou pitit pitit ou. Alò, si w enterese a sa, moun ki te envite w la al te panse ke ou care de avni an, li mande pou w patisipe epi pwouve l vre ke ou se yon moun ki responsab epi ou vle fè kèlke choz Kontinye patisipe nan workshop yo, patisipe nan atelye epi deside pou antre avèk nou nan kanpay sa. Paske nou vle gen 30 milyon moun avan 2030 ki gen aksè a edikasyon sa a ki prepare pou ede tèt yo, ede fanmi yo. Kòman nou travay avèk chak fanmi ke nou rankontre? Nou chita avè w pou nou fè sa yo rele yon analiz de sitiyasyon, yon check-up finansye. M konnen nou gen de medsen la, chak ane yo kòmande w, rekòmande w, ankouraje w pou fè yon tchekòp. Yon tchekòp jeneral pou konnen ok eske m ok, eske sou pwen sa. Nou anseye de moun ki vin ka doktè epi yo di malerezman ou gon kansè stage 4, ou gen, paske moun sa yo, swa l pa janm vreman al ka doktè oubyen l pa janm fè yon tchekòp vre, Si l pran tèt fè mal, li pran aspirin. Mwen pa aspirin. Mwen pran yon grenn pou doulè, mwen pa konnen sa yo pran. Mwen pa renmen pran yo. E pi, li pase. Men yo pa janm jwenn koz pwoblèm nan. Lè w fè yon tchekòp finansye, menm jan w dwe fè yon tchekòp medikal, chak si mwa, chak ane, ou konn kote w ye, ou konn kote dyagnostik la ye, ou konn kòman ou ka fè tretman. Gen de ka ki oblije fè operasyon men gen de ka de prevansyon tou ki ka ede w. Jan n di l ou ka prevni ke dèt fè enpak sove w, ou ka prevni ke enpo ravaje sitiyasyon finansyè w, ou ka fè sa si w fè yon tchekòp. Nou ofri w yon konsiltasyon gratis paske yo pa chaje w, nenpòt moun ou konnen ki nan sitiyasyon ki bezwen konsiltasyon sa se Job nou, nou ede w reponn a kesyon pa rapò a kisa ki enkyetid ou la. Pa egzanp, gen moun se dèt, gen moun se twòp bil li pa rive jere oubyen gen moun se yon mank depay, paske pitit mwen pral nan inivèsite nan de twa zan oubyen nan senk an, m santi m lwen pa rapò a sa oubyen si ta gen yon pwoblèm sante m pa ka fè fas oubyen eksetera. Oubyen gen moun ki bezwen fè plis kòb. Kòman n ka ede w? Keseswa de objektif a kou tèm, nou ede w premyèman etabli objektif yo. Ki rèv ou? Ki sa w vle fè? Mwayen tèm, nan pwochen 4, 5 an, 3 a 4, 5 an, ki sa nou vle reyalize ansanm? Epi nou pral konstwi yon plan, an di yon GPS ki pou mennen w a destinasyon. A lon tèm, pou retrèt mwen nan 10, nan 20, nan 50 an, Depi w nan plis ke 5 an, lon tèm, nou pral ede w tou. Premyèman, etabli objektif yo epi, si w gen volonte, n ap ofri w mwayen pou nou rive reyalize yo. Epi yon lòt bagay nou ka ajoute, nou ka poze w kesyon sa, Èske, menm pa rapò a tout sa nou di yo la, oubyen avan ou te gen de kesyon pou w di, M gen de objektif, gen kèk bagay m vle fè, men, Kontinye fè sa w ap fè jodi a, djòb ou ye a oubyen sitiyasyon, jan w ap fonksyone a. Èske ou ap ka rive a destinasyon? Ou pa bezwen reponn mwen non, reponn tèt a ou. Di, èske sa m ap fè la dènye senkan, dènye dizan an, l ap mennen m kote m vle ale a? Si non, Paske anpil nan nou, nou gen yon djòb, nou gen yon sèl salè, oubyen n al pran de djòb, n al pran twa djòb, sa pa avanse nou pi lwen. Men, èske w ta renmen genyen yon lòt opsyon, yon lòt sous de revni, plizyè sous de revni? Si m di w ka genyen nan pwochen 12 mwa a 50 sous de revni, oubyen plis, èske w ap kwè m? Jis Ozetazini nan 50 eta ou ka genyen 50 baz diferan k ap voye kòb pou ou, pa menm chak mwa, chak semèn menm, oubyen 2 fwa pa semèn. Ou gen posiblite fè plis kòb epi envesti tan kreye yon biznis ki ka ofri w vi ke w merite a. Nou envite w vin fè pati de kanpay sa a ke nou vle revolisyone endistri finansyè a. Nou vle ede plis moun gen enfòmasyon, gen zouti edikasyon ki nesesè pou nou itilize edikasyon finansyè konstwi de pon pou atenn endepandans finansyè. Ou gen de rèv, ou gen de zobjektif, ou gen Yon vizyon, Nou ka travay ansanm pou ede w rive kote w vle ale a. Men, èske w vle ale? Gen yon bagay ki di, Moun ki pa gen rèv, li fè tout vi l ap travay pou moun ki gen rèv, li ede l akonpli rèv li. Sa e pa nou. Nou menm nou gen rèv, nou vle travay pou n reyalize rèv pa nou epi ede lòt moun reyalize rèv yo. M espere w ka pran desizyon pa rapò a tout sa w tande yo epi fè kèk choz de diferan pou kreye e konsève avni ke ou menm ou merite. Se t on gran plezi pou m te avè w. Non pa mwen se Mister Christ e se. O! Nou pa fini, nou prale, m te di w, nou la, pa gen kanpe.